La princesse mwen. Yeah.
Ciao ciao bébé. Mwen ok. Ou pa foun ti bizou ankò mwen be. Ah bébé bisous.
Ciao. Ok.
Dakò.
Bon, m deja la menm, m sòti la m vin kouzin la, pase James map tann lèl pase la, pase l pase la, m mete trip ou deyò, pase James, James banm 2 kal, m pa oblije dil kal 2 kal sal ban mwen an, e James sa James fèm. pase l pase la mwen m detripe l on fwa pou met tout trip li deyò paske mwen m pap nan blag avèk James menm paske si w wè James pase l pran sèk Jala menm m paka pa met trip li deyò paske sèk si an depi m met trip li deyò mwen m ap pase m ap pran sèk si an paske James an la menm mwen l ap. Wap wè yon ti bagay sou se sou lòt bò. Alè James panse son afè l ye. Mwen m pral moute l map mete kèk video. Iphone sa la nan menm la. Sam bliye m pa fèl avèl jodi a la.

Imajine wap fè bagay sa ou tiye misye ou konn sak pral rive ou pral pran prizon avi ou pral pèdi karyè ou pral pase mal ou konprann sam vle diw la ebyen solisyon an kisa liye kòm m pat menm panse sim tap jwenn ou la ou konprann bon kounya nou rankontre kòm ou tou pale ansanm avèm ou dim sa ou pral fè monchè bagay sa patnè pam se zanmim ou ye tande bagay sa metel de kote lavi moun plis enpòtan dakò mete sa. Kote nou prale nal ka e James lan epi nou planifye nou pale nou di monchè nou rezoud pwoblèm nan poutèt on fi ou paka tiye on nèg parèy ou e nèg la se zanmi w li ye nou te konn nou te konn manje nan menm ti asyèt nou nou konn ti griyo nou mwen menm ansanm avè w bwè ti byè nou jounen jodi n pa ka rive la ann ale ann ale papa monchè lavi moun enpòtan menn ann ale nou pral ka James lan epi pou nou ka jere sa dakò menn ya nou prale.

Ou pa bezwen pale anpil. Caleb, Kisa w deside? Pase m pale avè w. Vyolans pap mennen nou okenn kote. Bon, ou konnen se zanmi nou ye. Si w pale avè m, fò m tande w. Ou konprann? E menm jan si m te pale avè w tou, w t ap konprann mwen. E nòmalman, m deside fè lapè.
E ou menm? Bon, mwen menm, kòm se ou, Wensley, ou vin pale avè m de bagay sa yo, m eseye deside fè lapè tou. Ou konprann? E mwen menm, bagay la pa fèt konsa, men sa m ap fè, M oblije m oblije rele Jenny tou ase fòm si mande Jenny eskiz tou pou tout sa li te konn ap fè yo menn e nèg a pran nèg kap pedi li fè nou anpil bagay menn anpil bagay nèg a fè nou menn konprann.
Monchè tout bagay ki te fèt sak pase nou gentan bliye sa sa son lòt bagay kounya ki rekontinye monchè rele madanm ou e mennaj ou oubyen madanm ou pase ou konn konn banbay yo ye wap relel epi ou dil tèl bagay tèl bagay.

Alo bebe sa kap fèt la ou anfòm? Bon m bezwen w wi, bon m pa konnen si lap posib pou w ta vin kote m lakay la Anh m gon bagay m gon bagay la sa vle di bon m bat m bat bebe si te pou kòm ou konprann sa vle di pou m byen di w Se Wednesday ki mennen Caleb la ak Alaa Lawlaz. Eey sa vle di mwen menm ou konnen mwen menm son nèg mwen menm nèg sa mpa janm deme depi lè nèg a te vin fè tout de soude ke vin fè a mpa janm deme Ranisè ankò ase yon jou li kòmanse ap fè vi baay ou konprann men Wednesday pale avèm epi misye pale avèm misye dim ke li vle fè lapè bagay sa yo men mdi misye konsa paske li pa sèl mwen ki deside fòk li ka pale avèw fòl ka mandew padon tou paske pou tout sa te konn fè yo ou konprann se pou rezon sa tou mwen relew pouw te ka vin lakay la kounya la paske yo tou de lakay la la Nan de ok wap vini. Nan pa problem non epi tet vini vini epi tou ma menw tounen nan nou prale. Nan de ok epa gen problem map tann ou wi. Nan de ok. Dako. Ya. Bon li dim mwen vle kay madanm mwen di lap vini men sa vle di map tann li lèl vini bay sa yo poum gade poum gade sa lap di li menm. Sa vle di men sa vle di kòm ou pala avèm menn pa gen pwoblèm pou nou fè lapè ankò menn sa vle di e lòm ou ye lòm mwen ye menn.

Ou se te pala fè malèm ou vin bon bagay sa yo tout vye bagay sa yo kap pase ala pa bon jis dim monchè fòk ou vin Bon kap frontyè a koupe la wi frontyè a piye vit oh mwen pa Vini pou vin mande l eskiz pou sak ki pase a pou yo pa repete ankò pou tout vye bagay sa yo lè nou tap goumen an pou bagay sa yo pou nou pa al nan goumen ankò pou fanm ay si ke fi a se yo pou l renmen

Bon jodi a la m panse ke se yon rèy pèdi pou mwen paske jodi a m kontan dèske m te mande James padon, m mande Jenny eskiz pou tout salte ki t ap fèt nan lari yo, m te de goumen pou tèt fanm e tandiske lè w fin goumen pou fanm nan lari la polis pase la l arete w, arete m, m pral fè senkantan prizon, karantan prizon. Lè sa a kiyès yo arete, kiyès ki pral fè tout san sa a, pral pase mizè nan prizon pou tèt kisa pou tèt fanm. Mwen jis fè fè lapè ansanm avèk mesye dam yo m panse se yon bèl bagay li ye l ap pede fè salte l nan lari al pa pou m panse sa sa yon bèl bagay la kounye a konsyans mwen anpè kounye a m ap ret anpè lè w fè lapè avèk yon moun ki te bon zanmi w nou te ansanm nou staff. Epi pou wè moun tal kite goumen avèl nan lari kidnape kidnape mennaj li wap wè poukisa Nadi kòm nan lavi depi wè ou renmen ou di ou renmen yon fi ou wè fi a pa renmen ou se se kitel malgre vre mwen vre Dieunie tap banm anpil problèm wi mwen mte konnen mgen anpil lanmou pou li men li pa asepte lanpwam nan bon si James te renmen bon. M kitel al al jwenn James. Al pede fon seri de salte nan lari an. Li pa bon.

Pou valè lajan m depanse nan ou menm, ou pa gen papa k ap okipe w, e mwen k ap fè tout touye dèt ou pou ou, kounye a la pou al arive al fè yon vakabon an fè tou? Hein? Pou al fè yon vakabon an fè tou pou ou? Pou ki rezon? Pou tout sa m fè pou ou, m ap depanse, nenpòt sa ou bezwen m ba ou l, epi kounye a la w al fè yon vakabon an fè tou? Oh Jenny ou anraje. Ou anraje anpil. Ou pa sipoze janm fon bagay konsa. M tap vin dim sa wi mwen. Ou pa sipoze janm. Ou pat ou pat gen dwa di wap ou tap vin dim sa. Bon al ou pat gen dwa dim wap vin dim sa bon al bagay bon ou konnen m fè maladi kè epi ou vin fèm aksyon sa Jenny oh.
Manman Manman Sa manmi la Jezi.